Ayiti Pwotestasyon Lapolis Nasyonal Dayiti adrese avèk popilasyon an anbyen pou bay bilan viktim ki te genyen nan manifestasyon 18 novanm 2020 an nan okazyon 217 tyèm anivèsè Batay de Vètyè a anbyen pa vwa pòt pawòl la Michel-Ange Louis-Jean anbyen li menm li adrese avèk popilasyon an pou l bay ki kantite viktim ki genyen e e ki te genyen nan manifestasyon an malgre gen anpil moun kap reyaji gen anpil moun ki ta demanti pòt pawòl la anben pòt pawòl la fè konnen genyen yon moun ki mouri e e sou channmas la epi genyen 3 polisye ki blese epi genyen 5 moun yo arete donk genyen lòt moun ki bay enfòmasyon sitou nan sektè demokratik e popilè a gen anpil nèg ladan ki swadizan di yo nan opozisyon an enben ki bay enfòmasyon pa yo kote yo menm yo ta fè konnen genyen ee 3 moun ki mouri, genyen ee plis ke yon douzèn moun ke yo menm yo arete, anbyen pòtpawòl la li menm li ta demanti enfòmasyon sa pa genyen tout kantite moun sa yo, donk nou pa konnen kiyès antre yo 2 a kap bay manti, donk nou konnen lè gen manifestasyon kijan bagay la ye, se kesyon de bay gaz, pete bal, donk manifestasyon an Ayiti pa fèt pasifik, donk se deblozay ki genyen, se kraze brize ki genyen. ee la polis ap tire sou ee sou militan militan ap tire sou la polis donk anbyen yo fè anpil arestasyon donk nou menm kòm se pòt pawòl la kap bay detay kap bay popilasyon tout detay anbyen nou menm nou nou pote ee mesaj sa pou ou ki se ee pòt pawòl la ki se Michel Andjou Jeune anbyen li menm li fè konnen ee nan 3 polis sa yo ki blese a genyen 2 ladan yo ki blese avèk kout boutèy kout wòch Daprè enfòmasyon pòt pawòl la epi lòt la li menm ni blese pa bal donk e e moun ki mouri an anbyen se pa bal li mouri anbyen pòt pawòl la pwofite li menm li di ke dcpj ap travay pou konnen pou mennen gwo ankèt e e pou wè kijan e e mesye sa fè mouri kiyès ki tire l èske se lapolis ki tire l oubyen èske se e se lòt moun ki tire l anbyen nou menm nou konnen kijan peyi sa ye donk depi w al nan manifestasyon ou viktim ou viktim pou de toujou bon ou pa nan manifestasyon ou viktim ou viktim pou de toujou pa gen anyen ki fèt Bon m pa bezwen di w si w viktim ee nan manifestasyon kote ou menm w ap bay leta pwoblèm, w ap bay ee gouvènman pwoblèm, sitou tout manifestasyon k ap fèt la se nan dèyè do ee prezidan li ye, donk mwen pa bezwen di w ou menm ou p ap janm jwenn jistis nan peyi sa, menm jan prezidan an te di li a nan diskou li a kote li menm li te di ee fòk nèg sa yo sispann moute tèt pèp la pou kraze peyi a, pou kraze brize peyi a, donk nou menm nou ta swete ke e ke nèg yo mete yon lwa pou nèg sa yo kap manifeste kap fè e kap fè popilasyon an pran lari pou gran mesi pandan se tan se afè pa yo nèg yo ap defann manifestasyon an se pou yo yap defann se negosyasyon nèg yo ap bat pou yo negosye avèk gouvènman epi fè pèp moute tèt pèp la fè al kraze brize al fè yo pran gaz epi nèg sa yo lapolis arete yo donk ou konn kijan peyi sa ye depi ou rantre nan prizon an ayiti pa menm kapab soti si ou pa gen gwo bradè bannan ou pa menm ka soti donk. Ebyen moun sa yo pral boule prizon pou gran mesi pandan se tan e nèg yo menm ki ap mache libe libè epi ankò se popilasyon an se yo menm kap pran gaz malere malerèz yo se yo menm kap pran gaz pandan se tan ou tande se pou pèp nèg yo ap goumen donk nou menm nou ta swete ke gouvènman li menm li pran bon jan responsab pou wè kòman li kapab enpoze nèg sa yo sispann ee moute tèt pèp la pu yo fè manifestasyon yo menm yon lòt fason pou wè kòman yo kapab soti ee peyi a nan eta li ye a. Anben daprè pòtpawòl la, se premye fwa yon manifestasyon fèt, tout viktim ladan paske daprè li menm, se yon sèl moun ki tonbe men malgre gen anpil moun ki di gen moun ki tonbe nan vil pwovens yo, anben yo pa konte moun sa yo. Donk nou menm nou konnen kijan peyi a ye, depi ou viktim ou pa gen moun dèyè ou, prèske pa menm pale menm, bagay sa pa menm pale, anben yo di e e 5 moun yo arete yo, 5 moun sa yo se moun yo ta kwaze e e e e kap fè zak e e e kap vòlè bagay moun, kap fè zak vyolan, kap tire wòch, anben la polis arive mete men sou moun sa yo. Donk nou menm nou konnen gen anpil moun kale manifestasyon an vre tou, al manifeste yo al manifeste se dèyè al dèyè bagay moun vòlè. Donk nou konnen kijan peyi a ye, gen tout kalite moun nan peyi sa sitou nèg k ap manifeste yo, gen yon pakèt nèg ki kite lakay yo anben yo menm se bagay moun yo vin pran, se kraze, se machin moun yo vin boule, yo vini espesyalman pou yo fè dezòd, nèg la vin ak tout galon gaz li. Donk nou wè plizyè foto kap sikile kote nèg yo kanpe avèk galon gaz yo nan men yo, mandou kisa nèg yo pral boule w pa konnen, anben lapolis arive mete men sou 5 ladan yo daprè pòt pawòl la men daprè nèg sektè demokratik yo anben yo di yo pran plis ke yon douzèn nèg donk nou menm nou pa konnen èske se verite oubyen èske se manti men nou konnen depi w al nan manifestasyon nan peyi sa ou kapab viktim de tout sòt swa ke Nèg yo arete w swa ke ou pran kout wòch oubyen ou pran bal, donk malgre tout sa ki konn pase nou wè pèp la toujou pran lari sitou avèk nèg kap ofri yo kòb pou yo pran lari kap ofri yo kòb pou yo kraze peyi a pou yo brize peyi a donk nou menm nou ta swete ke bagay yo menm yo fèt yon lòt fason ke si nèg yo ap manifeste nèg yo manifeste nan enterè pèp ayisyen se pa nan enterè pa yo paske nou remake ke lè nèg sa yo ap manifeste se nan enterè yo nèg yo manifeste epi fè pèp la menm ap pran gaz fè pèp la ap pran bal. Fè pèp la ap viktim de tout sòt donk nou menm nou ta swete ke bagay yo fèt nan lòd menm jan prezidan di l la pou nèg yo manifeste nan lòt kondi nan lòt fason pou se pa kraze brize pou se pa retire pye w banm mete pye pa m mande bon jan kondisyon de vi men se pa kraze sa ki fin konstwi e nou wè ankò e e manifestasyon an fèt men gen yon batay k ap fèt antre e e Sektè demokratik la e Moyiz Janchal kounye a nou prèske wè nèg opozisyon yo prèske kite gouvènman epi nèg yo ap choute sou Moyiz Janchal, èske sa ta vle di ke Moyiz Janchal li menm li foure tèt li anba phtk paske nou wè gen anpil moun kap reyaji sou sa yo di e e nan dènye manifestasyon sa ki sot fèt 18 novanm nan anbyen yo wè a klè ke ke Moyiz Janchal li menm li li kolabore avèk gouvènman paske tout sa li fè li fèl pou gouvènman si Sitou pou jan yo wè majistra ale a, paske yo wè manifestasyon pale a li menm pa twò gen dezòd, pa twò gen moun k ap bay gaz, nèg yo manifeste trè byen. Donk yo di yo menm, pa sektè demokratik la, tankou pa Andre Michèl, pa Youri Latòti, Don Kato yo, Chilè Lidò yo, anbyen yo wè lapolis te ba yo anpil gaz, donk yo di sa ta vle di ke Moise Charles li menm li ta fè alye avèk prezidan Jovenel Moise. Donk nou menm n ap poze tèt nou kesyon, èske se vre, èske se manti? Paske pou jan ke nou wè gen anpil moun ki ta fè kwè. Ke mwen jan li menm li dil pa avèk nèg sa yo, donk èske sa ta vle di kounya la yo ta jwenn yon antant pou wè kòman yo kapab sou tèt yo malgre gen anpil moun ki di nèg sa yo yo gen de bòn relasyon donk nou menm nap nap gade pou nou wè kisa sa bay èske se verite ou èske se manti men nou wè gen yon batay kap fèt antre Opozisyon, nèg ki swadizan di yo nan opozisyon nan sektè demokratik e popilè avèk M. Jean Charles, nou wè youn ap choute sou lòt, youn ap joure lòt, donk nou pa konnen ki kote peyi sa ap prale, ki kote batay sa ap rive, malgre nou wè nèg yo gon kalandriye de manifestasyon pu yo fè nan peyi sa, nou ta swete ke pèp la li menm yo pran leson paske nou remake nou wè E se nou menm kap viktim lè nal manifeste a se nou menm ankò ki viktim se pa anyen k chanje vre donk pito nou preche pou wè kòman kapab gen dyalòg sitou poun retire peyi a nan kesyon ensekirite sa paske nou remake se nou kap viktim genyen se malere nèg yo arete se malere ki mouri donk nèg sa yo kap di nou al manifeste kap di nou pran lari a nèg sa yo menm se kòb yo yap defann paske nèg yo pa gen ankenn anyen a wè ak peyi donk se pòch yo nèg yo wè se wè yap wè kijan pou wè prezidan kapab tonbe Pou yo menm, pou yo pran plas la paske se sa yo vle, se plas la yo bezwen pou yo menm pou yo ka dirije, pou yo ka menm piye peyi a plis ke jan yo piye l la malgre nou konnen pa gen yon bò, pa gen yon kote, pa gen okenn sektè ki apiye peyi a vre, tout nèg se enterè yo. Kèlkeswa li te bò gouvènman, kèlkeswa li te bò opozisyon, bò sektè prive, anben tout kote nou remake, nou wè, tout nèg yo se afè yo ap defann, se wè yo ap wè kòman yo kapab sou tèt yo, kòman yo kapab piye peyi a, kapab pran sa peyi a genyen, donk nou ta swete ke pou nou wè. E gen yon lòt chanjman nan peyi a pou tout nèg met tèt yo ansanm, si yo ap goumen pou yo goumen pou yo chanje peyi a, goumen avèk bandi yo pito, ke yo goumen avèk pwòp e malere malere, paske nou remake tout batay nèg yo ap fè a, se malere malerèz k ap viktim, se kòmsi nèg yo ki swadizan di yo ap goumen pou pèp la, anben nèg yo met tèt yo ansanm pou yo foure peyi a plis nan tou ke jan li ye a, fò nèg yo antre nan dyalòg pou nou wè kòman nou kapab soti peyi a nan sa li ye a. Paske nou menm nou pa ka rete konsa avèk yon peyi vire tounen se goumen se batay se manifestasyon, timoun pa ka al lekòl, anyen pa ka fonksyone, moun pa ka evakye avèk okipasyon yo, nèg yo pran tout jou nèt pou yo nèg yo pou yo manifeste, chak jou ou tande gon manifestasyon gon manifestasyon, donk nou pa konnen kisa manifestasyon sa li menm li pote kòm debon pou peyi a, nou remake manifestasyon yo menm se peyi a nèg yo fè plis mal sitou avèk bagay nèg yo kraze avèk bagay nèg yo boule, E gen bagay nèg yo kraze ki pa menm soti ki pa menm pale donk moun nan viktim li viktim pou de tou je l pa gen anyen e ou pa gen leta kap remèt ou anyen depi ou pa on gran nèg depi ou pa nan sektè prive a donk anyen leta pap remèt ou anyen donk ou menm malere malerèz kap fè efò pou wè kòman ou te kapab e soti nan mizè ke ou ye a anyen lè ke nèg sa yo boule bagay oubyen lè ke nèg sa yo vòlè bagay paske gen anpil moun ka nan manifestasyon yo menm Se pa anyen yo al fè se dèyè al dèyè bagay moun pou yo vòlè nèg yo al piye nèg yo al fè dechoukay donk nou menm lè nèg sa yo ap fè dechoukay se sa yo jwenn yo pran kèlkeswa te jwenn biznis malere malerèz yo pran jwenn biznis gran nèg yo pran anbyen donk nou ta swete ke nèg yo chanje bagay chanje mantalite yo pou yo wè kòman yo kapab retire peyi a nan sa li ye a donk nou menm nou te vle pale de bilan manifestasyon an men gen anpil moun ki ta fè kwè ke pòtpawòl la li menm l ap bay manti paske pa gen ti kras moun sa yo ki viktim E gen yon moun tou ki blese li menm li pa dil donk nou menm nap rete tann poun wè bilan lòt nèg yo yo menm kisa yo ap bay donk nou menm ta swete pèp ayisyen pran egzanp avèk kesyon sa paske nou remake se nou menm ankò kap viktim nèg ki swadizan ap pran tèt nou poun manifeste anben yo menm nèg sa yo yo trè alèz E yo menm yo konn sa nèg yo ap defann trè byen, eleksyon pwòch anben nèg yo ap tire eleksyon yo nèg ap gade pu wè kòman yo kapab soti nan tranzisyon donk nou menm nap rete tann poun wè kisa sa ap bay. Se de sa nou te pote pou ou se dosye kote lapolis li menm adrese avèk popilasyon an pou bay bilan viktim ki gen nan manifestasyon e ki te fèt 18 novanm nan anbyen malgre gen anpil moun ki ta demanti pòt pawòl la ki ta fè konnen li menm se manti lap bay gen plis moun ki viktim anbyen li menm li bay yon sèten gen 3 polisye ki blese epi gen 5 arestasyon epi yon moun mouri donk se bilan sa li menm li bay donk gen e nan sektè demokratik la anbyen li menm ki bay bilan pal tou ki di genyen 3 moun ki mouri genyen plis ke yon douzèn moun nèg yo arete donk nou menm nou pa konnen èske se èske se sektè demokratik la kap bay verite oubyen tou èske se èske se pòtpawòl la kap bay verite nou pa konn kiyès kap bay manti antre yo 2 a paske se sa nou konnen nèg yo ap fè pwopagann pou yo sòti tèt yo pou yo fè moun wè yo Donk nou ta swete ke nèg yo menm, yo chanje, donk yo chanje konpòtman yo pou yo wè kòman yo kapab met tèt yo ansanm pou yo retire peyi a nan sa, pou yo sispann goumen epi nou te fon ti panche sou batay ki genyen antre opozisyon an, nèg nan opozisyon an avèk Moyiz Janchal mezanmi nou pa konn ki kote batay sa ap rive e ki kote batay sa ap fini pandansetan nèg sa yo te met tèt yo ansanm lontan pou wè kòman yo te ka jete prezidan anbe yo remake yo pa ka jete l anbe tout nèg ap chache fason pou yo foure kò yo anba prezidan dòk nou pa konnen si se paske eleksyon an pwòch oubyen tou si se paske yo menm yo santi si yo pa foure kò anba prezidan anben yo pap anyen nan peyi a paske nou konnen nèg kap dirije a anben li menm li gen tout bwa dèyè bannann li e nou konnen kijan peyi sa a ye son peyi tèt chaje son peyi blofè son peyi tout nèg ap ap goumen pou pòch yo tout nèg se enterè yo yo pa janm wè enterè peyi a donk nou menm nap mande pou nèg yo chanje pou yo wè enterè peyi a pou yo wè kòman yo kapab retire peyi a nan sa li a sitou avèk kesyon ensekite sa. Dosye kidnapin sa mezanmi nou wè ki anvòg nan peyi a kap vale tèren tribò pa bò tout kote moun ap tonbe tout kote moun ap viktim fòk nèg yo panse pu wè kòman yo kapab retire peyi a nan sa li ye a avan ke nèg yo wè enterè yo paske peyi a se pou nou tout li ye se nou tout ki dwe viv ladan se pa sèl bandi ki pou ap fè lapli botan avèk nèg ki swadizan di yo menm yap goumen pou pèp se yo menm kap fè lapli botan nan peyi a paske nèg sa yo yo alèz yo gen sekirite Yo gen tout bagay pou yo fonksyone avèk bandi, bandi yo menm. Bandi yo gen sekirite tou, bandi yo gen gwo bagay nan men yo enben se malere, malerèz k ap viktim nan peyi a se yo menm ki pa ka viv donk fòk nèg yo repanse bagay yo pou yo wè kòman moun kapab viv nan peyi sa. Se te sa nou te pote pou w se sa n ap mande w se abòne avèk chanèl la, pataje videyo yo pou nou, like yo, kite kòmantè pou nou pale avè n nan kòmantè ou menm ki gon bagay ou ta renmen ajoute ajoute l nan kòmantè a nan pwochèn ribrik nou menm n ap ale sou sa pou w deja nou di w mèsi paske w chwazi rete tande nou.